Nou gen avèk nou sou liy nan e sou ekran nou egalman Mètre Fredley Denis Julien Avèk li n pral gade pati sa ki ekstrèmman enteresan, sitou anpil Ayisyen ki bezwen konnen kòman bagay yo ye nan zafè imigrasyon isi Ozetazini pa rapò ak desizyon k ap pran yo. Men avan n al rantre sou kesyon imigrasyon, Mèt Fredley Julien te kapab fè yon presizyon ankò, fè yon ti ajou sou sa Pwofesè Gonal Monsion sot di a ke l te salye e l t ap tande E Mèt Julien, bonsoir e bienvenue, kòman nou ye? Bonsoir mon frère Theriel, anfòm e ou menm? Map tou pwofite salye oditè yo, map salye pwofesè Gonald tou ki sot fè yon trè bèl analiz. Merci.
E ou wè sa lap di w la a, tout sa yo se bagay ki nan plan nèg yo. Rete. Tout sa yo nan plan nèg yo e m pral di w yon lòt bagay ankò, si e nan eleksyon mi manda yo k vini la a, Repibliken yo gon bèl kontwòl de 2 chanm yo, yap modifye konstitisyon an pou pèmèt ke Trump fè yon twazyèm manda, yon twazyèm manda e sil vle fè katriyèm manda sil gen sante pou sa, e moun sa yo, yo pa gen limit. Aww rete Enben bagay yo melanje nan men nou wi se gwo koze nèt kap pale epi misye dayè misye di sa li anonse sa menm li anonsel e bagay sa te kòmanse fè deba. Misye di li pa ekate posibilite pou l fè yon twazyèm manda, paske misye pa dijere tou le fè ke l pat fè 2 manda swivi an fas Biden. Antouka, bagay yo melanje. Enben, ann rete nan ti pati pa nou bò isi. Di nou non, Mèt Julien, anpil done wi la nan zafè imigrasyon, desizyon, gen anpil moun ki pa fin konprann dispozisyon ki pran yo pa rapò ak lis peyi. E kote resòtisan yo pa ka rantre Etazini, don Ayiti fè pati ladan l. E gen moun k ap poze kesyon TT, e si moun nan si l gen viza, èske l ka vini, bagay sa yo. Èske ou ka ba nou yon ti ide an plis pa rapò ak sa ki sòti kòm desizyon isi o Zetazini sou dosye sila avan nou rantre nan zafè tps epi lòt bagay nan imigrasyon an? Monchè, monchè, wi. E travel ban nan, m sonje m fè yon videyo depi an fevriye. M anonse ke nèg yo pral mete nou nan travel ban nan. E w ap wè ke lò nèg yo te dezinye Viv Ansanm, Baz Gran Grif kòm òganizasyon teworis, mwen menm te pami moun ki te opoze sa e se sa k fè w wè ke yon moun tankou Sheila McCormick, kongreswomen ayisyano-amerikèn nan, avèk lòt moun nan kongrè ameriken, yo te opoze a li paske yo konnen ke se kabann nèg yo t ap ranje pou yo te vini avèk travel ban nan. Ok. Men travel ban nan tou, m pral di w sa, li vin gen enplikasyon enprevizib sou afè tps la ki kapab benefisye Ayiti. N ap ale sa lè n ap pale de tps. Ok. Mentnan travel ban nan kisa neg yo fè neg yo vin avek yon lis de 12 peyi ki gen yon yon banisman total epi yo genyen yon lis de 7 peyi ki gen yon banisman pasyèl e mentnan nou menm ayiti nou pami bon total yo men menm lè w gen yon travel ban ki total gen de eksepsyon. e nou pa ka bay tout eksepsyon yo, yo pa anpil tou non, men m ap ba w sa ki pi enpòtan yo. Premyèman, yon moun ki gen viza jodi a la a, travel ban nan pa konsène w, ou kapab itilize viza w pou w ka vini Ozetazini. E sepandan, lè viza a ekspire, yo p ap renouvle l pou ou. Ou konprann mwen? Mentnan, m ap al di w lòt bagay tou pou moun yo konnen. nan etazini lè yap pale de nòm jiridik de desizyon ke gouvènman an pran gen de fason pou ka analize desizyon an e ya la desizyon tèlke fòmile e ya la desizyon tèlke aplike. E se la pou se nan aplikasyon pou al veye gouvènman an. Kisa m vle di pou sa? Jan nèg yo ekri Travel Ban nan, son bann nèg ki entèlijan, yo ekri l pou ke lè w al devan Supreme Court la pou challenge li, l ap pase. Ok. Se sa k fè yo fè yon seri de eksepsyon, paske yo konnen Supreme Court la pral gade eksepsyon yo, epi Supreme Court la di a non, travel ban sa a li rezonab, donk l ap pase. Sepandan, se sa yo rele travel ban nan la norme telle que formulée. Men se nan aplikasyon an pou n al veye nèg yo. Kisa sa vle di? Pa bliye ke le fèt ke nèg yo di w ou kapab rantre avèk viza a, pa vle di ke w ap al antre a viza a. Sa vle di ke avyon ap kite w monte, men ou mèt tann mwen make sa m di w la, ou pral wè anpil Ayisyen ki soti nan peyi travel ban, yo pral. yo pral refoule moun nan aewopò pou ti krik ti krak. Ou konprann mwen? Sa vle di ke si nèg yo nan yon jounen ou gen 300 moun ki sot Ayiti, nèg yo refoule 15, sa pral fè yon bann ayisyen reflechi anvan yo deside vwayaje paske de pli zan pli y ap al okouran de ka de moun yo refoule. Pa bliye ke. Ajan dwanye yo, sa yo rele CBP a, lè w vini, nèg yo konnen ke w soti nan yon peyi ki gen travel ban. Deja, fò m di w ke depi Trump monte la a, nou gen de moun ki kòmanse gen pwoblèm. Moun ki gen rezidans, ki fè twòp tan ann Ayiti, ki fè twòp tan an deyò Dezetazini. Nèg yo, m gen yon dam la a ki gen plis de 80 zan, yo di ke, paske l te fè on ti on ti on ti kèlke jou an plis de si mwa yo te vle retire rezidans li ou konprann mwen donk sa vle di ki sa sa vle di ke lè nèg yo ap aplike travel ban nan li p ap osi janti ke jan li fòmile a mètnan ki eksepsyon nèg yo mete ladan l. Eksepsyon 1, Moun ki gen viza. Si w gen viza, y ap kite w kontinye sèvi ak viza w, men lè l renouvle, ou pa bezwen konte sou yo pou yo renouvle l pou ou lè l ekspire. 2, Nèg yo, Moun ki gen rezidans, sa li, se, w pa menm bezwen pale, moun ki gen rezidans, y ap toujou ka rantre. Sepandan. Moun ki gen rezidans Ozetazini, ki plis rezide ann Ayiti, ki pase de manyè konsistant pase plis tan ann Ayiti ke yo pase Ozetazini, yo pral de pli zan pli gen pwoblèm nan ayewopò a, yo pral kòmanse pran rezidans nan men w, voye w devan jij pou jij la wetire rezidans lan oubyen si w ka fè valwa rezon yo, ya ba w rezidans lan, men moun sa yo pral kòmanse an difikilte. E twazyèm moun ankò ke. pou rezidans yo, moun kap aplike pou rezidans yo, m konnen kesyon sa se yon kesyon ki trè trè enpòtan. Nèg yo di ke y ap bay rezidans a immediate relative of US citizen. Immediate relative of US citizen nan, si nou ta Nou ta tradui li an franse literal, se fanmi imedyat de sitwayen ameriken. Mwen pral di w, se sa yo rele ozetazini yon term of art. Sa vle di ke diksyonè jiridik la li defini l kareman ki sa ki imedyat relatif. Mwen pral di w kiyès ki imedyat relatif e se moun sa yo ke yo di travel ban nan p ap afekte yo si ou yon moun kap koute m la ki sou rezidans e wap tann rezidans ou an Ayiti e si ou nan kategori m pral bay yo la a, ou fè pati de immediate relative of a US citizen e rezidans ou ap kontinye, yap kontinye avèk pwosesis la. Banm ba w kiyès yo ye.
Pa ale vit non, paske gen moun kap pran nòt. Ya, m pap ale vit.
Ya, m pap ale vit. 1, Epou Epouz yon sitwayen ameriken. Ok. Madanm, madanm ak mouche. Sitwayen ameriken. Madanm, egzakteman, de sitwayen ameriken. Ou gen mari ou ki Ozetazini, li aplike pou ou, ou an Ayiti, mari ou se sitwayen, ou pa gen pwoblèm, y ap kontinye fè aplikasyon. Y ap kontinye pwosesis la. De. 2, Pitit US citizen ki poko gen 21 an. Sa vle di ke yon nèg ou isit ou gen yon timoun an Ayiti ki gen 18 an, ou se sitwayen ameriken ou aplike pou li, l ap pase. Men ou sitwayen ameriken, ou gen yon pitit ki gen 25 an jodi a la ou pral aplike pou li, vle tonbe nan travel ban. M pa konn kòman yo pral fè l. Èske yo pral di ke yo pap pran aplikasyon an ditou oubyen yo di w y ap pran aplikasyon an an atandan ke travel ban nan pa egziste ankò paske nou pral rive sou sa tou e y a ba w rezidans nan lè sa. M pa konnen kijan yo pral fè l. Men sa ki sur pandan travel ban nan an efè E moun ki e on ki nan ki pa immediate relative of a US citizen, yo pap ba w rezidans lan. Donk an nou rekapitile, 1 epou, epouz de US citizen pa gen pwoblèm, yap ba w rezidans. 2 pitit on US citizen ki gen mwen de 21 an, yap ba l rezidans. 3 paran yon US citizen, sa vle di ke Se reyèl se US citizen, ou gen manman w oubyen papa w ki Ozetazini e ki an Ayiti, ou menm se sitwayen ameriken, y ap kite manman w ak papa w rantre, aplikasyon pou w fè pou li a, y ap kite l antre. 4, Lè nou pale de paran, nou pale de boparan tou e dan lè de sans. M ap al ba w kòman m di w sa. Si pa egzanp, Theriel Thelus, sitwayen ameriken, ou marye avèk yon dam ki an Ayiti, lè jou ou te marye avèk dam nan, dam nan te gen yon timoun ki gen mwen de 18 an, timoun sa a, yo konsidere l kòm pitit ou. Sa vle di ou menm tou, ou ka rantre timoun sa a si l poko gen 21 an. E si se timoun lan ki te Ozetazini, wou menm ou ann Ayiti epi ou marye ak manman timoun lan anvan l gen 18 an, timoun sa tou li ka rantre w kòm immediate relative. Ou wè sa m ap di w la? Oh yes, yes, yes.
Vrèman enteresan pati sa. Yes.
Sa se kategori sa yo an tèm de rezidans yo di ki pa afekte. Lòt kategori k pa afekte tou, timoun k ap antre nan kad adopsyon e evidamman E moun kap antre tankou atlèt, mizisyen yo, si yo konn sa pou yo fè, yo kapab obteni yon men leve. E answit, gon lòt kategori fou tou, nèg yo di ke si moun nan pou l vin Ozetazini, li nan enterè nasyonal Etazini, ya fè yon men leve pou li. Sa vle di ki sa? Sa vle di ke gen de moun ki ka vle vini, yo ka fè yon demand de waiver. nan anbasad nan konsila ameriken an konsila a ka di ke ok dan ka sa map kite moun nan pase nap bal viza oubyen nap bal rezidans lan sa pral depann de yon analiz ki pral fèt o ka pa ka mentenan nèg yo di ke e lis sa ke yo mete ke ayiti la dan nan lis sa nan 90 jou yo pral reevalye lis la pou yo wè eske Yap kite menm peyi yo ladan l? Eske yap retire sèten peyi de lis la? Eske yap ajoute peyi? Sa vle di ke gon seri de gouvènman la kisa yap fè? Yo kòmanse ap kontak Lèzetazini pou konnen men poukisa m sou lis la e kisa m ka fè pou m soti nan lis la. Lè yo fin fè evalyasyon nan 90 jou. Sa vle di gen yon fenètre de negosyasyon.
Absoliman. Lè yo fin fè evalyasyon apre 90 jou, tou lè 180 jou, sa vle di tou lè 6 mwa, yo pral fè yon lòt evalyasyon ankò pou yo konnen èske y ap kite lis la konsa, èske y ap mete peyi oubyen èske y ap retire peyi. Oh!
Sa vle di, jodi a la, nou gen le gouvèneman ayisyen, antre giyimè, gen nesesite jisteman pou kapab, par vwa diplomatik, Pou kapab chèche plis detay pou konnen pou ki rezon Ayiti pa egzanp nan yon lis konsa, alòske li te an jòn avan Kiba te devan l, kounye a Kiba vin an jòn li menm li an wouj, ki sa bagay la ye egzakteman? Donk le gouvèneman ayisyen dwe aranje l, pale avèk gouvènman ameriken pou kapab konnen ki sa bagay la ye klè. A absoliman, absoliman.
Mh. A wè la fò n te fò n te pale ak ou paske gen moun ki pa ki pa gen detay ke n pa t jwenn. Se vre jounalis yo jis rapòte men lè w pa gen yon teknisyen nan domèn nan ki ka esplike w plis detay sou fè yo, n pa p konprann ki sa wè. Mentnan gen anpil ayisyen ki ap tann la, gen anpil panik, gen yon depresyon total Ozetazini. Kestyon kat travay ki pa renouvle, kestyon moun yo ap revoke nan travay malgre kat travay yo poko ekspire. M ta renmen w ba nou yon ti eklèsisman sou dosye sa paske moun nan gen kat travay ki ap ekspire jiskan out alòske li nan jen yo revoke l nan travay li sou baz kat li pa ok. Answit Zafè tps pou ayisyen yo gen anpil plenyen, te gen yon ti van lespwa, bon yè m te pase ti videyo ou te voye pou nou an, gen yon ti lespwa tou piti, men kisa bagay lan ye, ba nou ti detay plis non.
Ok, monchè yè m te fè videyo a, yon videyo trè kout, men jodi a m ka di w yon nan konsiderasyon politik ki dèyè imigrasyon an, e li menm yon konsiderasyon. finansye, ekonomik tou, e tranzaksyonèl m ka di, antre giymen. M pral di w kisa li. E tps Ayiti a sipoze fini, e inisyalman l te sipoze fini daprè Biden an fevriye 2026. Lè Trump monte, misye retire ekstansyon ke Biden te ban nou an, misye di konsa ke li ap fè tps la fini de preferans le 3 out. Nan kominike ke msye pibliye a pou di ke l ap retire, pa bliye ke kominike a li pa t konsène 3 out, li konsène la fen de tps de fevriye a. Ou wè sa m ap di w? klè.
Yo mansyone 3 out ladan l, men se te yon retrè de ti pyès fevriye a ke l te gen. Lè misye soti desizyon sa a, nan desizyon an menm li di ke kounye a la a li ramne ti pyès la a 3 out ankò, e ke kòm lalwa mande l sa, 60 jou o pli ta 60 jou avan 3 out rive, y ap pran yon desizyon final sou tps Ayiti a. Sa vle di ke le fèt sèlman ke yo te fè kominike pou di ke yo p ap li p ap 6 li p ap fevriye ankò, kounye a se 3 out, li pa sifizan o nivo. o nivo legal pou di ke ou te bay moun yo notis ke yo mande a, preyavi ke yo bezwen an, swa o pli ta 60 jou anvan fen tps la. Ou wè sa m di w?
Yes. Paske lwa tps la ki sa l di? Li di ke anvan pou gouvènman an fini tps, O pli ta 60 jou anvan dat ke gouvènman deside fini tps la, fò w bay moun yo preyavi, fò w di yo sa, e pou w di ke men desizyon final mwen. E nan desizyon ke yo te soti pou yo di yo pa dakò fevriye, gouvènman te di l pap ba li fevriye ankò se nan 3 out lap kanpe l la, li te di ke. O pli ta 60 jou avan 3 out li ta pibliye yon lòt kominike pou l di ke li mete men desizyon final li sou Ayiti. Li pa janm fè sa. Ò, ki sa k rive? Dapre pratik, dapre jirispridans tps, lè gouvènman an rate delè a, otomatikman ou sipoze gen yon ekstansyon de 6 mwa de tps la. Oke? Donk, lefèt ke gouvènman an pa. Fen nòt la soti le 4 jen ki te delè si mwa a. Sa mete gouvènman an nan pozisyon pou l ban nou yon ekstansyon de si mwa ki pou fè tps la fini an fevriye. Mentenan, ou konnen tou ke afè tps la li devan tribinal. Nan gwoup k ap defann imigran yo. Yo te ale devan jij la, yo di jij la, Nou mande w pou pran yon desizyon pou w di nou ke tps Ayiti a ou revoye l an fevriye. Ban m di w sa jij la te di. Jij la di, M ap tann gouvènman an pran desizyon l anvan, paske si gouvènman an pran yon desizyon li di l voye l fevriye tou, lè sa ni nou ni gouvènman nou nan menm pozisyon m pa oblije pran desizyon ankò men si gouvènman an pran yon desizyon kote li konfime ke l ap fini l 3 out apati de se moman jij la ta pran desizyon pa li swa li di ke l dakò avèk gouvènman an ke li fini 3 out swa li di ke li pa dakò ak gouvènman an li voye l an fevriye mentnan jij la te di tankou m di w l ap tann gouvènman an pran desizyon pa l anvan li pran yon desizyon li menm. Lè 4 jen pase jij la pa pran desizyon e gouvènman pa soti nòt li a, avoka k ap defann imigran yo, yo voye yon lèt, m te voye lèt sa a pou w si m pa twonpe m. Wi, se vre.
Wi, yo voye yon lèt bay jij la yè, yo di jij la nou. Gouvènman an rate delè ke lalwa bay pou l te ka anonse desizyon, pou l te konfime desizyon 3 out la. E yo di jij la tou ke nou voyon imel bay gouvènman an, nou raple l ke l rate delè 3 out la. Gouvènman an reponn nou nan imel la ke l ap pran desizyon, l ap soti yon kominike dan lè delè. Or, Nou pa dan lè delè. Lè gouvènman fè kominike, fè imel la, li deja pase delè a men l di avoka k ap defann imigran yo ke l ap soti kominike l la, preyavi a, dan lè delè. Ou wè sa m di w? Donk gouvènman an pa nan batay ditou. Donk kounye a la ki sa k pral rive? Ki sa k pral rive? M sur. ke gwo jij la dan lè pwochen jou. M te menm ap tann ke desizyon sa soti yè oubyen jodi a. Li pa twò ta pou l soti jodi a, men m konnen ke dan lè pwochen jou, jij la pral blije pran desizyon l. E lè w pran tout done yo met ansanm, m si ke jij la pral deside ban nou. on extension de 6 mwa m pa ka mete menm nan dife Theriel ou dakò wi m dakò alò m ta pral di w baze baze non non non m di w sa men pa bliye ke m ap m ap fè analiz non sèlman jiridik men m ap fè analiz ki ale o dela de jiridik m pral di w pou ki sa eske ou poze tèt ou kesyon pou ki sa gouvènman an pa soti kominike pou l konfime 3 out la Se la m ta pral rive avè w wi, paske m sur ke si yo fè l, yo gon rezon. M pa kwè se paske yo pa vle. Èske w konn poukisa, èske w konn poukisa yo pa fè l? Pale avè nou.
Talè m sot di w sa.
E bagay dezinyasyon gwoup yo kòm gwoup teworis ki pèmèt ke nèg yo mete. Ayiti nan travel ban nan paske yo di sitiyasyon Ayiti a tèlman mal e ke pa gen otorite an Ayiti ki ka jere anyen se pou sa yo mete yo mete nou nan travel ban nan li vin mete yo nan yon pozisyon kote yo pat ka soti kominike a paske kominike sa ou konn sa l di jeneralman si gouvènman a ba w ti pyès li di ke Sitiyasyon peyi sa a pa chanje, li toujou mal, donk li jistifye pou nou bay yon ekstansyon tps. Si gouvènman an ap kanpe tps la, li di ke sitiyasyon peyi sa a amelyore, kounye a nou ka kanpe tps la pou nou voye moun yo ale. Kòman ou ka fè pou w mete m nan yon travel ban nan jodi ou di sitiyasyon m trè mal, epi nan demen pou w mete m nan, pou w di m ke sitiyasyon m tèlman bon ou ka voye m ale? Eben, eh ben, eh, non men, kounye la, eh ben, sa souzantann ke politikman yo pral fon kou paske moun ti pyès yo pral rejwi, men se non plan ke yo pran yo pou yo pran yo non kout pa konprann. Paske yo fè sa, paske kounye a yo pral ba yo espwa, paske ti pyès ta la l'oblije renouvle pa rapò ak sitiyasyon peyi d'Ayiti. Men paralèlman, moun ki an Ayiti tou ap plenyen paske yo pa ka rantre isi o Zetazenis. Absoliman, absoliman, absoliman, men ou wè, ou wè, ou wè konplikasyon an, ou wè jwèt la, ou konprann mwen? E mwen menm, m t ap tann yo otou ou nan depi kèlke tan, paske m di, m ap tann de kominike sa yo, paske si nèg yo te soti de kominike sa yo, avoka yo, yon kominike kote nan jodi ou di m ap met Ayiti nan travel ban pase l tèlman pa bon, se teworis l ap voye pou mwen, epi nan demen ou soti yon kominike ou di sitiyasyon Ayiti a. tèlman bon ke m kanpe ti pyès, lè nèg yo te fè sa, avoka k ap defann imigran yo t ap pran papye sa yo, y al devan jij la, yo di jij, nou pa konn sa pou nou panse ankò. Ki sa nèg y ap pale la? Ou konprann sa m fè?
Ou klè byeneme, sa vle di deziyasyon teyoris la li vin ranje moun ti pyès yo isi Ozetazini.
Exactement.
Bagay yo melanje nan menn e pi dènyè de alò gon zanmi kap ensiste sou sa monchè mèt la te klè donk si w gen sè frè ou pa nan fanmi pwòch la non papa. Non pandan travel ban nan moun sa yo pap pase. Rete. Sa di se manman, papa, madanm eben ou dat ou nan selibatè sa te dwe ret selibatè. Chaje a moun la ki pa gen moun nan peyi a dat sa pou pran yon vye moun ou ret la ap fè selibatè ou konprann sa m di w. Kounya dènye bagay kè sote la mèt Julien, ayè genyen dayè ice ki anonse sou sit li eben gen yon ankèt ki mennen la kote yo ta retounen sou ansanm konsekans ki genyen lòske yon seri de moun marye yo ta konstate se ta maryaj fwod. Donk nan lide sa yo di ke moun yo marye sèlman pou jwenn rezidans. Enben, ice kounya ta sanble yo pran desizyon pou ale pi lwen pou yo ankete sou kalite fwod ki gen nan maryaj yo, paske yo di si 2 moun ki marye yo ka pran pa egzanp nenpòt 5 lane prizon wi la si yo ta jwenn 2 moun ki marye nan fwod epi yo ka peye jiska 250 mil dola ameriken kòm amand. chak moun sa yo? Wi, se te toujou lalwa. Se te toujou lalwa. Sepandan, se yon lwa ki pa t vrèman janm aplike. Men, fwa sa a, avèk administrasyon sa a, m ba w garanti ke l pral aplike. Nèg yo pral aplike li. E m pral di w sa k rive, Theriel. Genyen yon antite ki rele. HSI, Homeland Security Investigations. Homeland Security Investigations nan se de nèg ki fè gwo gwo investigasyon. M pral dou sa krive m bon ka ke m te trete. Mhm. Se kote ke yon moun, msye nan kay avèk yon dam, dam nan, pandan l nan kay avèk msye a, li Marye avek yon lot neg. Rete. Mesye la avel nan kay la pa konnen. Rete. Lot neg li marye avel la lot neg li marye avel la aplike pou li pou rezidans. Rete. Le lal nan entevyou neg yo met yon kam neg yo met yon video yon televizyon andan yo montre fi a pandan yon mwa ke yo tap swiv li. Tande koze. Gade yo monte kilè wal lakay mari nèg ki nan kay ou a kilè wal lakay nèg ki marye avèw la yo pandan 1 mwa yo swiv li yo bal video pandan 30 jou yo montrel pandan 30 jou nou swiv ou ou konprann sam diw donk e maryaj fòd se pon plezantri li ye ok se pon plezantri li menase entegrite sistèm nan se pa bay pou moun jwe avèl ou konprann se pa bay pou moun jwe avèl m pral diw sak rive m pral diw sak rive resamman m gen yon kouple. ke m reprezante, m konnen yo trè byen pèsonèlman e lè n al nan entèvyou, yo fè sa pou yo yo rele yon Stokes Interview kote yo mete yo chak nan yon chanm epi y ap poze yo menm kesyon. Epi lè ofisye a fini li di m, a, Counsel nou gen yon pwoblèm la, m di misye sa k pase? Misye di m ke. E yo gen 3 kesyon, yo chak ban mwen repons. E lè m mande ki koulè dra k sou kabann nan, mesye a ban mwen koulè, fi a ban mwen koulè. Lè m mande, lè m mande si gen lèt nan, nan, nan frijidè a, gen youn ki di m wi, gen youn ki di m non. Lè m mande si gen alkòl nan frijidè a, gen youn ki di m wi, gen youn ki di m non. E m di msye, Ofisye nou pa gen pwoblèm ditou. Msye di m poukisa. M di msye, pase pa biye Teriel, se de moun ke m konnen pèsonèlman. Ou konprann? Epi mwen lè moun yo vini tou, m fè ti tès mwen. Si moun yo pa ansanm, m ap wè sa. Ou konprann? Fò yo ta bon aktè tout bon. Epi ban m di w byen, m di, m di ofisye a nou pa gen pwoblèm ditou. Si w mande m mwen menm. ki dra m kouche sou li anvan m vin la, m pa konnen. M pa konn koulè dra m te dòmi sou li a. M di misye, si w mande m si gen si gen lèt nan frijidè lakay mwen an, m pa konnen. Si w mande m si gen alkòl, m pa konnen. M di misye ke m ap vin la lontan, m pa janm vin a fot devan nou. Moun sa yo se de moun ke m konnen pèsonèlman. M mete repitasyon m sou balans lan. Moun sa yo se bon maryaj. Misye ri epi misye apwouve. Ou konprann? Men e maryaj fwod se pa yon bagay, se pa yon plezantri li ye. E m konnen ke pou resous ke administrasyon sa pral mete deyò, pral gen anpil moun ki gen pwoblèm nan maryaj fwod. Wi, sa ka rive malerezman. Men mwen jan m ri se paske y ap poze m yon kesyon sou ki dra, ki se se gwo bagay k ap pase. Paske sa yo di la, dènyè desizyon ke yo pran, yo di ke, enben, Si yo ta konstate gen moun ki nan maryaj fwod, donk moun sa yo non sèlman yo ka y ap revoke rezidans yo epi yo ap depòte yo nan peyi yo sòti. Epi yo fè konnen paske gen yon seri de peyi gen de teworis ak kriminèl ki ka itilize kesyon maryaj fwod sa pou yo kapab gen papye Ozetazini. Donk se pa ti bagay k ap pase la, se vrèman vrèman anpil koze k ap pase isi a Ozetazini. E anpil kè sote, anpil papye travay, kat travay ki ekspire. Gen yon bagay ki pase yon moun ki gen yon zanmi ki pwòch mwen. Ki sanble li gen kat travay li an Florid, paske m pa gen tout deta sou Florid, men li te dwe al ale pase yon tès pou l kapab gen lisans pèmi de kondwir nan DMV e lè l rive yo pa resevwa li avèk kat li yo dokiman l bay yo yo pa resevwa l li te vin sou Biden e ki sa se a di ke li gen kat travay li ki valid ki poko ekspire li genyen. Li gen lòt baay sosyal li, li genyen ki ki lòt papye yo ba li, m pa sonje ki non tout papye yo, li te voye yon voice m pat fin tande li men yo yo pa aksepte l epi kat travay la bon ki ta sipoze ekspire m sur ke an out yo pa aksepte l e gen anpil moun yo revoke nan travay alòske kat la poko ekspire. Se an Florid sa te fèt? Ya an Florid, sa rive maten an la. Jeneralman m pa wè sa k pase e DMV. e depatman e lisans la li voye yon dokiman chak mwa bay yon seri de avoka don mwen menm kote li di nou pou chak kategori yon moun ladan men ki dokiman pou moun nan vin avèl donk mwen lè sa ki sa nou fè nou menm nou Lè kliyan an prale nan DMV, nou ale nan paj kote li a, pa egzanp si se Humanitarian Parole Biden ke l te vin avè l, nou enprime paj sa a pou li, epi lè l parèt nan DMV, DMV wè egzakteman se pwòp dokiman yo ke moun nan vin avè l, e men sa dokiman an di pou gen kòm pyès pou yo ba w lisans lan. Ou konprann sa? Ok, ok.
Gen anpil bagay ke moun yo pa konnen. M panse nan moman sa a, donk li enpòtan pou ke moun ki nan pwosesis imigrasyon yo ta toujou gen konsiltasyon yon avoka. Ya, ya. Monchè, m pa, m pap reponn kesyon sa, paske lè w fè sa, moun yo panse se paske w vle yo vin kote w, ou konprann? Nan men, gen anpil moun ki di ke yo pa jwenn avoka ak fasilite tou, yo di men epi avoka yo tou yo gen lè yo pa fin twò bon mache, gen moun ki pè, yo kouri. Monchè, èske w vle m di w yon bagay ke, wè, wè. Ou wè bagay sa m pral di w yon bagay man kominote a defwa yo pa konprann kisa ki bon pou yo m pral di w m pral mwen esplike w byen avoka ayisyen yo pami avoka ki pi ki meyè sèvis yo meyè mache nan kominote a paske yo blije teni kont di fèt ke y ap sèvi yon kominote ki gen mwens mwayen ke kominote kibèn nan pa egzanp. Se vre. Ou wè sa m di w?
Se vre.
Men m ap pral di w pwoblèm lan, ki pwoblèm ki gen nan sa. Pou w fè dwa jodi a e pou w ka efikas pou kliyan w lan, omwen gon twa kat konferans pou w deplase pa ane pou w al ladan l, gen liv pou w achte toutan, gen lojisyèl pou w achte, gen, gen, gen, gen apa, gen, gen, gen.

ki genyen nan dwa a pou jounen an. Tout lwa ki soti, tout sa k soti, tout chanjman, etsetera. Yo voye pou ou strateji kòman pou w defann kliyan w. Lè yo fini, kisa yo fè? EILA fè de klòstè. Yo reyini avoka yo sèt, uit nan WhatsApp. Sa vle di ke mwen menm, m gen gwoup ladan ke m avè l avèk sèt, uit avoka de nasyonalite diferan. epi nou diskite ka yo ansanm pou nou fè strateji pou nou di ke hey men nèg yo ap pran moun yo lè ale nan tribinal semèn sa yo kòman nou panse nou ka fè sa nou met tèt nou ansanm tout sa yo se ey la men ey la vini avèk lajan men kominote a defo yo pa konprann ke si avoka gon nivo ke l desann nan frè a li pap ka efikas ankò paske l pap ka manb ey la li pap ka gen bon lojisèl pou sèvo a la fen kiyès ki pral peye sa. Se ou menm, paske gen nèg yo nan lari a ki pran 500 dola nan men w yo fon azil, men se se menm istwa ke yo bay 50 moun. Ou konprann mwen? Wè m konprann, m konprann. E m panse fò moun yo konprann sa, e mwen m fè eksperyans lan, kestyon avoka pa gen kenn kote avoka li bon mache. Gen avoka kòmsi ki plis parèt chèran pa rapò yon lòt, men kestyon avoka l pa bon mache. Dayè dwa a pa bon mache tou pou al lekòl pou etidye donk se anpil sakrifis donk se vre. Antouka m panse mèt Julien ou di vrèman anpil bagay ki enpòtan pou piblik la te konnen e gen anpil bagay ke nou pat konnen e sitou kesyon plan familyal lan ki antre giymen plan familyal. Euh kiyès ki fanmi pwòch ke w pale de sa m panse ki ekstrèmman enpòtan. Donk pou lenstan sè, frè pa ka aplike pou moun sou zafè rezidans pandan n ap pale la. Eben mèsi anpil m pa kwè an non la ou ka toujou lage nimewo a m wè gen moun k ap mande l toujou wi. Alò Theriel m ap di w sa k rive m pa di ke yo pa ka aplike non. se ke paske jiska prezan nèg yo pa di yo paka aplike yo pap ba yo li sa vle di ke yon frè pa egzanp kap fè yon aplikasyon pou yon sè li pran 15 an jodi a sa vle di ke menm si yo fè aplikasyon an wi menm si yo fè aplikasyon an kounye a se pa kounye a yo ta pral ba yo li sepandan enhen li pran 15 an sepandan si gon frè ki te fè yon aplikasyon pou yon sè sa gen 14 an tou e 9 mwa la kounye a epi 15 an pral rive Pandan travel ban nan la, yo pap ba w rezidans lan. Dosye sa ap rete an sispan, yo pap ba w rezidans lan. Donk pou w reponn kesyon w lan sou telefòn lan, se 305 290 38 38 e e 305 290 38 38 e m di w sa toutan Theriel, moun ou yo depi yo rele, premye sa yo fè se de Theriel yo pale. Anvan yo pale de pwoblèm yo wi, se de ou yo pale.
Anben, s on sèl TT a pou tout kominote a wi papa, tout pèp la nèt, s on sèl vye TT a yo genyen.

e yo tou fè sitwayènte l menm jou a paske se li te deja gen rezidans kondisyonèl donk nou fè yo apwouve ni gwo rezidans lan ni sitwayènte a epi l te tèlman kontan l di m se li k ensiste wi li di m m vle w fè yon foto mete pou mwen nan medya sosyo yo o li t ap kriye li di m konsa li tèlman kontan li vle ke m mete yon foto pou li nan medya sosyo yo. Monchè felisitasyon kenbe la bon travay mèsi enfiniman. Mèsi frè mèsi frè take care bye bye. Lè n fini un grand merci à toute l'équipe de la radio. Mèsi paske n te dwe pran ti tan sa pou n te kapab eklèsi pwen sa yo. E se sa nou fè nou menm. Emisyon nou an se pèmèt ke moun konprann pi klè yon seri de bagay paske gen anpil bagay k ap di. Paske ou konnen jodi a la tiktok, rezo sosyal chaje avoka sou yo. Tout ap di pawòl pa yo jis pou yo ka fè vyouz, pou yo ka fè lajan. Donk nou menm nou gen yon responsabilite kòm sitwayen. Nou pa konn tout bagay, nou envite moun ki plis konnen pou ede nou wè pi klè nan bagay yo, e lè sa kominote a edifye.